Pèp Ayisyen map di nou sa, gen anpil jounalis ki chwazi pran pozisyon, kap pwone yon revolisyon, kap di nou men kijan n sipoze fè batay la. Yo kanpe anfas sektè prive a, yap denonse Sunrise, yap denonse tout gwo biznis ki ap peze kou nou yo. Eske n konnen moun sa yo se gwo risk ke yo pran? Donk moun sa yo. ann ba yo valè. Ti gwoup jounalis ki piti, ti gwoup nèg ki di nou menm n ap pale, men pale se pa anyen, men pale avèk pozisyon s on lòt bagay. Ki yo menm ap pale avèk pozisyon, ann ba yo valè ke yo merite yo. Jodi an gen yon pakèt jounalis ki pa kanpe nan kan revolisyon, ki toujou ap goumen, depi w tande revolisyon tèt yo cho. Se paske yo pa ka viv nan yon sosyete modèn, yo pa gen konpetans pou sa. Fòk toujou gen kawo a pou yo ka fonksyone. Jodi an, kanpe ap denonse ladwann, kanpe ap denonse cpt a, kanpe ap denonse nèg nan sektè prive yo k ap toupizi popilasyon an. Li egal, ou gen dwa pa janm ka al Etazini ankò nan vi w, ou ka pèdi viza w. Li egal, ou ka pa janm fè biznis nan peyi a, w ap fè l sou non manman w, sou non sè w, sou non kouzen w, sou non madanm ou, men otomatikman non w ta ladan. Ou blo. Ou gen dwa pa janm ka pase an okenn container nan dwan nan. Ou oblije fè l sou non pwòch ou. Se lit sa, se responsablite sa ke gon gwoup moun ki pran yo mete sou tèt yo. Lè w kanpe w di se revolisyon fòk sistèm sa kraze. Lè w gon machin ou menm k ap antre anndan peyi an, se sou non w lòt moun w oblije fè l pase. Paske y ap bloke ou menm. Donk mwen vle pou nou bay valè. Yo pa anpil. Gen de twa nan medya tradisyonèl yo. Gen kèlke nan medya an liy yo. Ann ba yo valè. Ankouraje yo. Paske se yon gwo risk yo pran. Ou wè gen moun k ap kritike, lè yon nèg parèt l ap pale w de revolisyon, l ap di fò nou revòlte kont sistèm nan. Ou wè gen moun ki gen kouraj pou ap kritike nèg sa a. Pandan ke nèg lan ap pran yon gwo chay li met sou tèt li. Ou pa wè tout moun ki kanpe anfas revolisyon? Nèg yo se pè yo pè. Yo pè anbasad amerikèn, ou mèt wè y ap pale yo pè. Yo pè anbasadè ameriken an. Yo pè nèg nan CPT yo, yo pè nèg nan sektè prive yo. Paske se nan kawo a pou yo fonksyone. Se konsa pou yo viv. Se piblisite k pou antre pou yo ka fonksyone. Ok? Yo pa gen konpetans, yo pa gen kapasite pou yo viv nan yon sosyete modèn. Yon sosyete kote pa gen news tout la senk jounen pou w parèt w ap vin fè emisyon. Fò w gen may, fò w gen biznis, fò w gen de lòt konpetans ki ka rantre lajan nan pòch ou. Men nèg sa yo pa genyen l, malerezman. Donk y ap toujou vle pou Nou toujou nan yon peyi chak jou gang ap goumen, ok, chak jou se enstabilite paske chak jou fò l vin pale. Chak jou fò l vin pale de CPT, chak jou fò l vin pale de gang, chak jou fò l vin pale de si, fò l vin pale de sa. Men si sosyete an te stab. Patap gen tout news sa yo. Pou ta gon emisyon pou trennen de twa moun ap gade w, fò w ta ap mete de bèl zide sou tab la. Pou ap fè de gwo deba. Lè nivo de refleksyon jounalis sa yo pa menm rive pi wo ke tèt yo, nou tap konprann ke moun sa yo patap gen odyans, patap gen moun ki tap swiv yo. Donk jodi an, moun sa yo ki chwazi di, ann goumen kont sistèm nan, ann kanpe nan revolisyon, ann revòlte kont nèg yo, ann ba yo respè a. Ann ba yo valè ke yo merite. E m salye nou e jodi an nou pral pale anpil koze e nou te kapab wè genyen konsèy dè minis ki te fèt la e gen anpil koze ki pale, gen plizyè e gen nouvo direktè jeneral ki vini, gen ansyen gen kale tou. E nou pral pale tou de Gonayiv nou wè ki leve kanpe e onètman m ap di nou sa, nou ka pwofite de mouvman sa pou n leve kanpe. E m sonje m te di nou, Mwen lanse platfòm sa a. M pa lanse l pou mwen. M lanse l pou peyi a. S on batay k ap mennen. S on batay m chwazi antre pye m ladan. E jodi an, m p ap ban nou manti, aprè ti tan sa a ke m pase pandan m di, wi m ap goumen, wi m ap mete fòs mwen, m ap mete lajan m, m ap mete tout sa m genyen pou m wè kijan m ka pouse mouvman pou nou kraze sistèm nan, e m wè anpil lòt fasèt nan batay la. Gen yon pakèt bagay m kòmanse konprann. E se avèk mouvman sa a ke nou lanse premye oktòb. Ok, mouvman sa yo ke nou lanse pou nou leve kanpe fas nèg yo, se la m pral kòmanse konprann yon pakèt reyalite. Ok, paske wi gen de mouvman m te toujou la an background bay ti fòs mwen, men se youn nan premye mouvman kote m di ok. E ekip mwen ki pa gwo, se sak fè m di nou rejwenn mwen, abone a chanèl la, antre nan batay la. Ki pa menm gwo, n ap eseye di, kisa n ka fè pou mouvman premye an? Kijan nou ka fè? Kisa n ka fè? Kisa n ka fè? N ap miltipliye apèl, nou sou tout fowòm yo. Ok? Imajine w gen 2 moun, n ap di, mouvman pral fèt la, se la jenès, ann leve kanpe, nèg lan di w konsa, e, e, e, e, kòman n ap jere? Eske nou konprann? On mouvman peye ou rele nèg ou di a, m konnen e e baz sa solid, e e nou gen anpil moun nou ka leve moun nan zòn yo, nèg la di ou kòman nap jere. Nèg lan nan mizè a, nèg lan nan pwoblèm nan wi, l gen pwòch li nan kan, li di ou kòman nap jere. Ok, donk gon mantalite, se sak fè m di nou batay la pa fasil. Bagay la, mwen menm mwen panse bagay la te pi senp ke sa. Men lè m kòmanse antre nan pwofondè bagay la, m kòmanse ap konfwonte ansanm a moun yo, m kòmanse ap pale avè yo, m ap mobilize yo. Lè m ap pale a moun yo, m sezi. M oblije ap poze tèt mwen kesyon. Ok, pou gon gwoup jèn, ou rankontre ansanm avè yo, ou chita pale avè yo, ou sou fowòm yo ansanm avè yo, n ap mobilize, epi m nan di w kòman n ap jere sa. Sa vle di moun nan gon retou, gon bagay lap tann nan men w. Ok, pandan ke mwen menm m pa gen anyen nan men m. M pa gen anyen nan men m. Donk se sak fè jodi an, travay la pi difisil ke jan n panse a. E moun sa yo fòk nou konsyantize yo. Hum! Batay peyi pa fasil. Ok. Donk nou pral gen pou n fè yon ti pale de sa. Pandan Gonayiv leve kanpe a, mwen m wè son posibilite pou Lwès lan li menm li ta leve kanpe. E genyen, jan m te di nou an, konsèy dè minis e genyen plizyè. nominasyon, men gen youn patikilyèman ki kenbe atansyon mwen, gen 2 ki kenbe atansyon mwen, se direktè jeneral APN nan ke yo voye ale, w ap gad wè nèg yo boule, gen patizan l ki pran lari, malgre tout plenyen sa n tande k genyen, men gen patizan l ki pran lari, bagay la p ap byen jere, si e pa misye k la, bon, yo mete yon lòt moun, e lòt nominasyon ankò, se pandan yo retire Sterline Civil li menm ki te nan Infene, Nou wè gen yon pakèt pale. Gen anpil jounalis kap vann Sterline kòm yon bon moun. E gen anpil tou kap kritike li men se pa rapò avèk ansyen moun ki te antèt la yo te revoke. E jodi an, m pa panse m plase pou m jije kiyès ki bon, kiyès ki pa bon paske m pa gen de done sou moun yo. Men onètman e. Nou wè, demwazèl lan la, l ap kriye, bagay la fè l mal, li fè konprann ke se 3 zan li sipoze fè nan tèt FNE, yo pa gen dwa pou yo voye l ale, se sèlman ant 6 ou 7 mwa yon bagay konsa ke l fè. M pral, m pral fè yon ti pase sou E sou sa, paske li menm li pale, n ap gen pou n fè yon ti tande e n ap opine de sa ansanm. Bon, e parezon, e se dezyèm fwa m pral pale de parezon, m te di nou sa, m t ap kite yon ti tan pase pou m te wè ki direksyon parezon t ap fè, pou m te wè si parezon t ap ban m larezon. Sou pozisyon m yo eben paraison banm rezon wi enh paraison vin la a e aprè prèske yon mwa 2 semèn e nou gade se zòn ki kòmanse ap pèdi se menm fòmil Rameau a misye ap itilize la vini travay pou yon ti sektè vini travay pou yon ti kan yon ti klan Se sa k ap pase. N ap sonje trè byen, Normil Rameau te vini. Li te gen kan pa l li t ap defann. Ok? E li mete jounalis fè pwopagann pou li, li mete John Colon Morvan fè pwopagann pou li. Ok? Epi gen ti klan pa l l ap byen jere, epi vin la, yon pakèt katye pèdi! Donk jodi an, menm fòmil sa a ke Rameau te aplike an, n ap wè se menm fòmil lan ke Paraison vin aplike. E la, m vin rejwenn mwen avèk ide moun k ap di, nou te mèt gen nenpòt ki chèf de polis, si ke nou pa genyen yon Leta ki pa nan gang, l ap ekstrèmman difisil pou n solisyone pwoblèm lan, paske trè souvan tout nèg ki nan Leta yo, yo gen afilyasyon ansanm avèk gang. E si nèg lan atake gwoup gang sa a, minis lan rele l, yon lòt minis rele l, yon CPT rele l. Men l pa fè sans. Li pa fè sans. Donk jodi a se sa k fè li enpòtan, e m te di nou sa, pou nou goumen kont sistèm nan olye nou goumen kont Paraison, kont Rameau, kont Alix Didier Fils-Aimé, kont Laurent Sincir. Se an blòk Se tout nèg yo ki pa bon. Fòk nou vini avèk 2 nouvo moun. 2 moun ki konpetan, 2 moun ki kapab. E m konplètman dakò ansanm avèk moun sa yo ki te di, men, si e pa sistèm nan, si e pa tout moun yo nou voye ale, kòman nou pral atann de rezilta avèk yon chèf de polis? Menm si l ta gen kapasite, menm si l ta gen konpetans. Men onètman, m p ap dakò tou pou menm omwen Pou w pa ka konsolide zòn sa yo k poko pèdi yo. M dakò, ou zòn pèdi, ou pa ka al rekipere sa k te la deja yo, pa egzanp, Matisan, gang gentan anvayi, Kanaran, gang gentan anvayi. Ou gen dwa pa ka al rekipere sa yo, men omwen sa k la yo, konsolide yo. Donk, ni Ramo, ni Parezon, 2 enkonpetan, nèg yo pa menm gen kapasite pou omwen konsolide E zòn ki poko pèdi yo. E ou wè nèg yo la, malgre jan sitiyasyon an kawotik lan, y ap pale de zafè eleksyon. E, pèp ayisyen m ap di nou sa, batay la pa fasil. Men, si tout bon ou mete fòs ou ladan, m panse gen yon kote nou ka rive. M panse gen yon kote nou ka rive. Donk jodi an, n ap wè ke pwoblèm nan, Sèt, li nan nèg ki nan tèt polis la wi, men se tout blòk la, se tout sistèm nan pou nou met nèg yo deyò. Pou n dekapote, pou n demantibile. Se tout nèg yo nèt! E konsa m panse n ka jwenn yon solisyon. Ok. Mwen tonbe sou yon ti videyo, e son videyo m te wè de twa katran de sla, men l refè sifas sou entènèt la. M pral fè nou gade l talè. Ki se yon yon sòlda. M pa konn si li te nan minustah li te ye oubyen ki ki ki ki kò onuzyèn ki te an Ayiti. Ok. L ap fè yon entè yon yon dokimantè, nan yon dokimantè, yo fon yon ti entèvansyon ansanm avè l. L ap di w ke pandan l vin ann Ayiti, yo voye l pou l vin fòme moun, men lè l vini se plezi l li t ap pran. E yo peye l plis pase 100 mil dola pa ane. Lè l rele kòmandan chèf la, l di, men, nou di m vin fòme polisye, men nou pa ban m polisye yo pou m fòme. Yo di, non, se konsa travay la ye. Li menm ki sa l fè se pran ti plezi l jwe video game, jwe domino. M pral fè nou tande l. Donk, jodi an n ap mete espwa sou menm moun sa yo ki toujou voye fòs, voye sòlda e ou tande sòlda di w se pa anyen serye yo vin fè. S on kòb fasil, s on lajan fasil. Donk, menm li menm li santi, li santi bagay la konplike nan men l, li santi bagay la raz paske l wè l vin nan peyi an. Epi, Lap touche men li pap fè anyen. Map fon ti map sa se nan fen video map gen poum fè nou e he gade video sa bon yon gwo salitasyon pou nou e se toujou yon plezi pou nou kwaze sou platfòm nan he pou nou pale koze peyi bon janm te di nou an gen e Gonayiv la ki leve kanpe e mezanmi he m pap ban nou manti Gen pil zam nan peyi a. Peyi a pa ta ka pa rive kote li a la. Se pa de zam nèg yo nan lari. Nou pa pè, nou pap janm pè. Nou pa pè, nou pap janm pè. Nou pa pè, nou pap janm pè. Nou wè? Se pa de zam Ok neg yo ap mache ak zam nan men e tout zam sa yo eske se pou la polis rekonet yo se bagay nou ta ka tou itilize pou nou fè revolisyon la pandan neg sa yo leve men problem ki vin genyen neg sa yo leve pou lanmo ti wid donk peyi an tap kraze men neg sa yo te toujou la. Ok? M pa gen pwoblèm ou moun ou ka toujou bagay men e Ti Wil te silans sou sa k ap fèt nan peyi yo malerezman. Men kanmenm nou ka itilize pandan moun sa yo leve kanpe an la a, moun Pòtoprens sa n ap tann? Ann tou leve kanpe! Ann tou leve kanpe! Moun Petyonvil, moun Kanapevè, moun Kafou, ann tou leve kanpe! Ann pwofite de sa! Ann tou kenbe l jiska premye oktòb! Nou pa oblije tann yon dat ankò la! Pandan tout moun tou leve kanpe an, se yon bon opòtinite, ok, se yon bon opòtinite pou ke nou menm nou tou leve kanpe. Ok? Pou n fè sa n ap fè a. Donk, mwen menm onètman m ap di sa. E, sa k gen la a, yon mouvman pasifik, Yon leve kanpe. Menm ke nou ta gen 20, 30, 40, 50, 100 mil moun nan lari. Si ke son mouvman pasifik li ye, nou pap abouti. Nèg yo abitye a sa deja. Nèg yo gen fòmil pou yo fè n poze an deja. A e 2, 3 kout kòb y ap bay la, jan nou wè yo te fè kanapevè a, yo kalme moun yo. Yap pase nan kan yo depi mouvman pral rive yal bay diri. Yal bay lwil. Ok donk nou nou nan obligasyon pou ke nou genyen yon fòs ki gen zam nan menl. Ki gen zam nan menl pou ranvèse nèg yo. Oubyen popilasyon an desann nan lari an. Tout moun nenpòt sa w genyen ou itilize l pou atake nèg. E m sur ke polisye yo si yo ta wè atak kòmanse fèt, yo pap kanpe anfas popilasyon ankò. Ok. Donk jwèt la nan men nou. Jan m te di nou an, e konsèy dè minis lan te fèt, genyen e Elize Koulajèn, se misye ki. Ki ki ki vin nan FNE nan plas e demwazèl sa a ki li menm se Sterline Civil humm e ki fè yon sòti la a. Nou pral tande sa l di. Nou konnen FNE, Fon Nasyonal Edikasyon, se li menm ki t ap jere. Li fè konprann ke li s on bon moun e li ap byen jere. Se sa k fè yo mete l atè. E se 3 zan pou l fè. Donk l ap kriye pou pòs la. E men, m panse ke, hum, nan sa nou ye la, li difisil. Se menm sa k te rive ansanm avèk e, kòman l rele ankò, Dominique Dupuy. Ok? E gen anpil moun ki apresye l, gen anpil moun ki di, a, ou ta pou li, li t ap fè yon bon travay, li t ap si, li t ap sa. Men ou nan yon move ekip. Ok lè w nan yon move ekip menm si w son bon jwè ou pap pèfòme e se pa m pa di se le ka pou dam sa paske m pa gen done mwen menm depi m pa gen done sou yon moun m pa pale de m pa konn si l bon m pa konn si l pa bon. Ok m pa konn sil bon m pa konn sil pa bon men antouka ann al tande li menm e kisal te di pandan ke yo revoke l li menm li di li pa dakò ale li di e sak fèt la li pa byen fèt son manda de 3 zan ann tande sal di epi. Na konprann bagay la. Uhmm son an pa soti ban mwen.
Ke mwen wè gen anpil entèraksyon kap fèt. Salut tout le monde, mwen se Sterline Civil, direktris jeneral FNE. Mwen deside pale maten an, se paske mwen wè gen anpil entèraksyon kap fèt, swa sou rezo sosyal oubyen nan radyo ki ta gen pou wè avèk revokasyon m kòm DG FME. Poukisa k fè mwen deside antre sou pwen sa a? Se paske m estime ke anndan peyi an, li anòmal. Nou pa ka pale de peyi lòske nou pa respekte lwa ak prensip epi valè ki anndan peyi an. Mwen gen yon manda de twa zan. Mwen pa bezwen palman, FME pa bezwen pase devan palman, FME pa bezwen ratifikasyon. nominasyon ou validasyon li nome sou rekomandasyon de yon minist an konsèy dè minist paske yon moun pa renmen fòm tèt ou paske pa egzanp ou son fanm paske gen de avantaj ou pa bay paske ou pa nan fè magouy moun nan estime ke w pa nan enterè l epi yo deside Sterline pa DG FMI ankò mwen fè rekou la efektivman oprè de lakou siperyè dè kont men m konnen anndan peyi an Se sa l, sa moun yo vle se sa yo fè. Sa gran chèf vle se sa yo fè. Men gon moman kap rive mesye, fòk nou di tèt nou ke sa pa ka kontinye konsa. Paske lòske nou fin fè dezòd sa yo, sa ka rive nou pa menm la menm pou n sibi konsekans yo. Se pitit mwen, se ti sè m nan, se ti frè m nan, se yo k pwal sibi konsekans lan. E si m deside pale maten an, m pa pale pou sèlman tèt mwen, Men m pale pou tout lòt jèn ki ta gen aspirasyon pou yo antre oubyen al jwe oubyen okipe pi wo fonksyon anndan Leta a. Fòk nou respekte konpetans moun. Se nè pa paske li pa ti zanmi w, li pa p ba w ti avantaj pou konprann ou ka tante detui yon moun konsa. M pa gen pwoblèm paske nou anndan peyi Dayiti. Donk sa ke l ap eseye fè konprann la a, se kòmsi E ayayay poz ok sa ke lap eseye fè konprann se komsi li li pa bay avantaj gen de bagay li li pa tolere ki fèt se sak selon li menm se sak fè e yo ta revoke l lan.
Chwazi Ayiti paske m renmen Ayiti paske m vle. Men se sou ki kondisyon ou te pran djob sa? Pase, onètman, m pa konprann ke yon moun ki reyèlman di ou prale nan linye pou fè peyi, ou pral fè yon potansyèl kolaborasyon a nèg sa yo. Kolabore avèk gang yo, kolabore avèk vòlè yo, kolabore avèk ajan sistèm yo, pandan ke ou swadizan vle fè peyi, m pa konprann sans sa.
Deside fè peyi a mache. E pou peyi a mache fòk gen jistis. Pa ka gen peyi san jistis, san respè prensip repibliken anndan peyi a. Donk mwen menm se pou sa m ap batay. Epi m tande tou genyen koripsyon ki fèt anndan FNE. E la ankò, si ta gen yon koripsyon oubyen yon soupson de koripsyon, dilijante ULCC pou fè yon ankèt, aprè rapò ankèt la, lajistis ap fè travay li. A pati de la, ou ka di ke direktris jeneral lan, li pa gen dwa pou li okipe fonksyon sa ankò. E la ankò, jodi a, m pa t ap vin pale konsa, m t ap prezante ekskiz. Bon, e, ok, nou, nou, nou kite dosye sa a. E, sa mwen menm mwen remake, se ban m fè yon ti kou tete. Ok? Nèg sa a fè yon ti kou, epi lòt gwoup sa a monte, yo di, anben, ann bay sa a fè yon ti kou, ann bay sa a fè yon ti kou, epi bèf la menm ap megri. Bèf la se Ayiti. Men chak ap tete, ban m fè yon ti kout. Humm pandan peyi ap mouri. Bagay sa fèm mal. Humm. Genyen Minis Nader ki pale. Nap sonje pandan semèn nan, mwen mwen pat pale de sa, men m te wè videyo a, kote genyen chèf gang Babekyou ki voye yon mesaj bay Guy Philippe. Li di, Guy Philippe sispann kache, si w ap met pye w atè, met pye w atè, pa gen afè pè loksidan, pa gen afè pè anbasad ameriken, si w ap pran zam, pran zam, dyaspora si n ap voye kòb bay Guy Philippe, voye kòb bay Guy Philippe, sinon Guy Philippe e sou blòf li ye. Bon, gen Minis Nader ki ta pral reyaji sou sa. E bon mwen menm map di nou sa nou wè chèf de gang yo an Ayiti mwen konsidere yo kòm de ajan non sèlman kap kreye la twoublay e nan sosyete a kòm si nan afè e tankou pa egzanp al wap wè dènye atak yo fè e basen ble mibalè yo kreye la twoublay pou popilasyon an men yo kreye la twoublay nan yon lòt sans tou ansanm avèk rezo yo. Ok pa egzanp lò te gen chèf gang babekyou ki di lè Laurent Saincy pral monte avyon m pral chèche Laurent Saincy m pral fè si m pral fè sa le 7 out imajine w popilasyon an ki te kòmanse gen yon ti ide èske n pa ta tou fè yon leve kanpe le 7 e w fè konnen men sa w pral fè popilasyon an vin pè popilasyon an tou poze l epi bagay yo pase swa. Donk si nèg sa yo ta di ke yo pran konsyans, yo vle yon chans nan men pèp la, men pou ki sa nou kontinye ap atake pèp la mesye? Pou ki sa nou toujou kontinye ap atake pèp la? Pou ki sa gen zòn ki kontinye ap pèdi? Pase nou mete leta ajenou. Bon, se leta se nou menm, nou menm nou se leta, se menm nou menm nan. Men nou kontinye ap twomatize yon popilasyon ke nap itilize rezo sosyal pou nou fè nou konprann ke se pou yo nap travay. Men tout moun wè a klè nou pap travay pou yo. Men fòk gen moun ki di nou sa. Fòk gen moun ki di nou sa. Byen ke mwen menm tou, youn nan bagay ki fè m pa fokis sou zafè gang, paske yo se dènye pati nan pwoblèm nan. M toujou di nou sa. Si nou touye tout gang yo, nan 1 an, 2 zan, 3 zan ankò, tout gang yo ap tounen. Paske menm sistèm nan toujou an plas. Si m bezwen rezilta diferan, fòk mwen fè 2 travay diferan. E travay diferan, se al atake moun k ap provide yo, moun k ap ba yo zam yo, providers yo. Se yo pou m al atake. Moun kap bay zam yo. Moun ki gen enterè nan bay zam. Se yo pou m al atake. E pou sa, fòk mwen gen chanjman de sistèm. An nou al tande Minis Nader ki fon bon kou pale. N ap fon ti tande l epi n fon ti reyaji. Atire atansyon sosyete sivil la, kominote nasyonal kòm kominote entènasyonal. Lè nou pale de kominote entènasyonal, nan pale sitou de lòt peyi yo, se pa sèlman blòk oksidan an, oksidantal la, tankou Etazini, Lafrans, Kanada, nou pale osi a Larisi, Lachin e sitou. E lafrik sou soufrans pèp ayisyen an sou mizè yap fè pèp ayisyen an pase notamman jèn sa Shelson Sanon Shelson Sanon aprè ke yo fin fèl pase 10 ans san rezon. Anndan prizon, yo pran dizan nan vil, li libere, se yo pa di l anyen, san dedomajman. Li pran bal nan fwon. Li vini, l ap pwone chanjman anndan peyi a. Nan pwone chanjman, li pral lakay li, Sidès, Jakmèl, yo arete l. Yo pa jwenn anyen sou li. Yo mete l nan prizon. Avoka l avèk jij konstate se yon arestasyon ilegal. yo libere l. Kèlke jou aprè, etandone ke Shelson Sanon manb yon jounal etranje, Suvan di li, li ta pral rankontre ak sèten moun pou l te fè dè zentèvyou. Yon bakòp polis arete l. Yo remèt li avèk brigadye ki lè yo wè se Shelson Sanon, yo di non. Yo pa elimine e civil se e se bandi yo elimine yo remet li nan komisaria petion vil lè wè yo elimine metel nan komisaria petion vil pat gen oken manda desène kont li pat gen avi de rechèch ou pa jwenn anyen sou li konpwometan, wòl ou, oubyen ou libere l, oubyen ou voye l demen maten devan jij natirèl. Yo kenbe l apre odisyon, yo prefere voye fè dcpj vin chèche l. 5 mwa pase. Li rete nan dcpj ap pase mizè. Aprè plis de 5 mwa, yo voye l nan pakè. Devan jij yo voye l lan, yon patizan Ramo, DG lapolis lan. E selon sèten, se DG lapolis lan ki mande pou yo te arete l. E jij lan ki sa komisè an devan li prezante an ki sa l di l, m ta libere w wi men li pa bon pou ou. Sa tradui kwa? Eske sa tradui si yo libere l yo ka asasine l? Enben nou menm nou di li pa posib jodi an. Pou jiskaprezan jèn nan peyi an pa ka jwenn plas yo. pou kontinye ap elimine, imilye jèn k ap viv anndan peyi an. Se nan kad sa, yè, tankou w di l, yon sitting te fè devan pakè pou di komisè gouvènman, nouvo komisè gouvènman an pran dosye Shelson nan an chaj, libere l pase dosye an pa gen anyen ladan l. Anndan dosye dcpj an, Yo di yap vizite lakay li yo pa jwenn anyen se yon bagay yo jwenn sou telefòn li sa sa tradwi e ou kenbel nan prizon alòske moun daprè tout revelasyon ke yo jwenn ki tap kidnape de sitwayen ki yo asasine. Ke yo arete, yo libere li. Yo elim, yo revoke DG polis pou yo ka libere yo. Yo revoke direktè dcpj pou yo ka libere yo. Voye yo nan pakè, yo libere. Alòske Shelson Sanon, ankò yo gade l nan prizon. Vwala poukwa, nou menm, nou fè apèl. a tout kominote nasyonal kòm kominote entènasyonal pou yo voye je sou sa k ap pase ann Ayiti. Se yon mizè ap fè jèn ann Ayiti pase. Sèten ladan yo, yo verouye administrasyon piblik lan, sèl espas yo kite pou yo jwenn pou yo jwenn yon ti travay pou yo jwenn yon ti kòb, se gang, se bandi e zam e y al elimine yo. Sa yo pa ki pa vle antre nan gang tankou sa ki pase nan Kabarè Akayè, plis de 400 jèn de tout kouch konfondi, yo elimine. Donk li tan pou kominote entènasyonal la konstate, voye yon komisyon an Ayiti pou yo mennen yon ankèt pou dezòd ke sèten reprezantan nan oksidan ap fè ayisyen pase. Se nan kad sa nou di. Sa kap pase la anndan peyi an se konpòtman negatif medyòk de cpt an, de primature lan avèk tout gouvènman an. Se nan kad sa nou vin fè apèl a tout moun, moun nan peyi an, tout ayisyen, dyaspora kòm ayisyen alenteryè pou yo manifeste. Pou Sherlson Sanon jwenn liberasyon l. Nou mande, anndan Fòs Revolisyonè Dantant Nasyonal Frè, nou mande liberasyon san kondisyon Sherlson Sanon ki malad anndan prizon an, k ap pase yon veritab mizè san rezon valab, san ke l pa fè anyen, paske l ap mande chanjman nan peyi an, yo wè se nan prizon pou yo mete l. Gen plis moun ki atribye jan de arestasyon Sherlson Sanon, lanmò Ti Wil kòm yon revanch ke. Lanmò Ti Wil, kòm yon revanch ke gouvèneman an plas la ke yo konsidere ke se yon gouvèneman Lavalas, ap pran sou Guy Philippe pa rapò avèk sa ki te pase 2004. Ki lekti w genyen pa rapò avèk sa? Bon, sa sanble. Pa bliye, se ekip demokrat lan ki te wè ke ekip Lavalas lan se ekip avèk ki yo ka trete fasilman Pou yo detwi peyi an. Yo te pote yon pouvwa ba yo, se yo menm kap dirije la a, ke 9 moun yo, enben 7 a 8 ladan yo se lavalas. Enben yo menm lavalas la ou konnen afè peyi pa enterese l, se afè enterè pa l ki enterese l. Donk ou wè yo mete chèt sou yon kote, epi Ti Wil, m pa bezwen konn sa l te fè, sa l bagay, men se pa annik rive sou moun nan w tire l, e mwen wè l, Jacques Ader, m pako ka konprann sa ki pase a. Kisa k rive reyèlman? M swete gon ankèt seryez ki mennen pou yo wè demenm on ankèt sou dosye Shelson Sanon an, on ankèt sou dosye Ti Wil lan pou yo konnen dezòd sa yo eske sa antre nan ti dezòd lavalas te fè an ke gen moun ki ka anpeche l dezòd la abouti ke l kòmanse pa kreye on psychose de peur pou l kapab Prive a bezwen reyèl wi. Nan semen sa a gen anpil moun ki ap pale de Guy Philippe. Se toupatou li retounen e gen plizyè kouran dide. Gen yon kouran dide ki di ke Guy Philippe se yon moun ki rete nan teyori ki pa janm antre nan pratik, pou m pa egzajere pou m ta di aloral. Gen yon kouran dide tou ki di ke Guy Philippe pa ka mete pye l atè nenpòt ki jan. Parapò avèk kouran dide sa yo, ki pwendvi Frenk? Sa depann de sa moun nan antann mete pye atè la. M pa konn sa l antann pa la. Eske l vle Guy Philippe pran zam parèt Pòtoprens epi fè dezòd epi yo elimine l epi yo di l se te yon bo gason? Ou wè sistèm ou gen la a fò w gen anpil estrateji pou w fèt li. Sistèm nan gen pli de 219 an. Si l te fasil Chalmay Peral t ap rezoud pwoblèm nan. Rozalvo Bobo t ap rezoud li. Tandot t ap rezoud li. Se paske l pa fasil. E jodi a l bokou pi mal. Paske jodi an, yo jwenn yon strateji, yo konstate e jenès anndan peyi a e gen yon lòt konpòtman, enben yo vin enplante yon lòt fòs, non sèlman akote de gadyen sistèm nan ki lapolis e lame, enben yo kreye bouwo sistèm nan ki gang. Kèlkeswa sa w tande y ap di w, gang yo, sistèm nan se mèt gang yo. Kèlkeswa sa yo ap di w. Se etranje yo ki jere gang nan. Donk a yo vin fè entèvyou avèk yo jan yo vle, kiyès ki ka di yo anyen? Donk Guy Philippe ka parèt konsa, parèt tout pal li, kote popilasyon an? Se popilasyon ki kòmanse mouvmante, kou popilasyon an mouvmante wap jwenn tout sa pou jwenn yo. Sa tap pase Nepal la ou wè e chèf de fil yo parèt dirèkteman, se pa aprè ou wè yo parèt, enben nan tout sistèm, nan tout e revòlt, nan tout ensireksyon, se pa. Lidè a dirèkteman ki parèt. E depi lidè a elimine, enben pwoblèm nan rezoud pou sistèm nan. Se nan kad sa a Guy Philippe trè entèlijan, ou pa wè, li te met pye l atè 7 fevriye, kisa k te manke rive l? Yo konpoze avèk de trèt pou yo te elimine l. Men kounye a fò l pridan, fò l trè entèlijan. Guy Philippe se yon gwo estratèj. N ap gou, l ap goumen, men sistèm nan fò w pa twò prese pou w konbat li. Depi w prese, ou pa. gen strateji ou pa vle pran tan kil fo enben lap elimine w fasilman epi l renouvle tèt li epi bagay yo rekòmanse se nan kad sa ekip Guy Philippe la Guy Philippe ap goumen paske revolisyon an m wè le mo revolisyon tout moun pè l se yon chanjman wi se pa priz pouvwa sèlman non revolisyon an priz pouvwa se yon pati nan revolisyon si w pa gen pouvwa w pap ka fè revolisyon revolisyon tradwi chanjman radikal. Chanjman radikal nan tout domèn, nan domèn sante, nan domèn edikasyon, nan domèn enfrastrikti woutyè, nan domèn envyonman, nan domèn agrikòl, se yon chanjman radikal nan kreyasyon danplwa, nan pwoblèm de salè, se yon chanjman radikal pou jèn anndan peyi an jwenn travay pou yo pa oblije se zam pou yo pran pou yo gen 10 kòb nan pòch yo. Se sa revolisyon an ye. Men pou fè revolisyon fò w gen pouvwa lan. Pou w gen pouvwa lan gen 4 a 3 manyè w pran pouvwa. Ladan yo, priz pouvwa pa. yon manifestasyon popilè ladan l, priz pouvwa pa eleksyon ladan l, priz pouvwa pa lèzam ladan l, men fò yo pa di revolisyon, di priz pouvwa pa lèzam. Nou pa, se pa sa lide an. Men nou, n ap vann machandiz lan ki revolisyon, lè nou pran pouvwa a, s on chanjman radikal n ap fè ke tout moun ka alèz nan peyi an, menm moun ki pa t vle peyi an mache, peyi n ap konstwi an fò l bon pou li tou. Paske nou pa anpeche moun fè kòb, men fè kòb doun manyè legal. Envesti di manè legal, peye taks ou legal, ou pa ka gen kontwòl dwan ankò, ou pa ka gen kontwòl DGI ankò, ou pa ka gen kontwòl ona ankò, ou pa ka gen kontwòl AAN ankò, ou pa ka gen kontwòl OFNAC ankò, ou pa ka gen kontwòl APN, ou pa ka gen kontwòl OABCT. Enstitisyon sa yo, se enstitisyon pou rantre kòb anndan trezò piblik lan pou reyalize de gran pwojè san nou pa bezwen met ajenou devan bid, ajenou devan bouk mondyal, ajenou devan Inyon Ewopeyèn, ajenou devan FMI. Se sa nou pale ladan l. Pou nou rekonkeri souverènte nou tou. Pou se pa Sendomeng k ap ban nou manje. Se pa ti manje fout fò de pou n ap tann. Se sa nou mande nan revolisyon an. Nou pa di yon revolisyon pran pouvwa pa lèzam. Menm moun revolisyon an gen pou l bon pou yo pa vle tande revolisyon. Sètadi d'une manière générale et au niveau de mental nos hostile à toute mécanisme de révolution. Sètadi chanjman menm nou pa vle l. Kòmsi kiyès ki moun ki gen 45 an e plis jodi an ki pa ta renmen pitit l ap kite yo ka viv otreman? Ou ta renmen fè yon ti kòb jodi e ti kòb ou kite an, sa k di w pitit ou ap ka viv li? Konbyen nèg ki kont kite konbyen kay lavil la a ki pèdi tout? Men yo pa t panse non si peyi an t ap rive la a. Men si yo te gonfle dèyè yon lidè pou yo te fè yon veritab revolisyon, On chanjman radikal e menm o nivo de mantal nou, menm o nivo de konpòtman nou, fason nou bay sèvis, fè li, enben jodi a nou pa tap ka gen lavil la. Anpil nèg te enves, paran yo te fè konstwi anpil kay, gwo biznis pou yo lavil ki pèdi jodi a, sou ranse, dan 5, 10 zan ankò yo ka vin pi pòv ke moun ki te pòv avan. Men sa pa pwoblèm paske le sistèm se tansifi. Le sistèm se? Se tansifi, lap entansifiye. E se evidan, wi. E pèp ayisyen nan agoni. Sans espwa e chak jou se kòmsi yap manje mizè yo, yap viv nan la mizè yo, yap abitye avèk la mizè yo e a d'autre part quelqu'un ki soti avèk yon ide pou fè moun yo konprann ke nou dwe kanpe pou nou kapab goumen e jiska prezan ki toujou rete avèk sèlman fraz sa kanpe goumen poko gen okenn aksyon ki fèt. Eske moun yo kanpe?
Non, non, kounye a.
Se trè byen. Se la m te vle vini. Eske moun yo kanpe? Kiyès ki pou fè moun yo kanpe? Eske kounye a la, eske sa ta vle di ke pawòl lidè a pa rive atenn moun yo vre? Li rive, men pa bliye jodi a anndan peyi a, sistèm nan tèlman. Pa bliye ou sot di, ou sot mande m eske moun yo kanpe wi. Wi, non, non, non mwen di w, moun yo vle kanpe, men pa bliye jodi a, sistèm nan gon strateji, li kreye yon mizè nwa lakay yo. li kreye yon sòt de pè lakay yo e li kreye tout sòt de e li fòse moun yo antre nan yon kan ke anndan kan an gen dòt bouwo k ap jere yo e kounye a anndan chak zòn ki rete ankò vivan yo se de bouwo sistèm nan k ap jere yo e pou yo sòti yo gen yon pè ki egziste lakay yo si yo sòti yo pa ka tounen. Donk se tout se yo kòman demen maten kreye emosyon an pou tout moun leve an menm tan. Paske si se yon grenn moun leve, yon ti zòn ki leve, y ap elimine l rapid. Se kreye emosyon an, fè travay lan ofiramezi, kite enèji an travèse moun yo. Gon enèji k ap travèse moun yo. Pa gen anyen k fèt senplis. Fò nou tann enèji an travèse majorite moun ki konsyan jodi a nou pa ka kontinye ap viv nan kan 2 moun ki t ap viv ki te gen ti kay yo, ki te gen ti machin yo, ki te ki te fè yon sistèm de bidjè yo te ka reponn a tout bezwen reyèl yo san api lòt moun, jodi a ki twouve nan kan, malerezman ki asepte l.
Èske nou pa ta ka di gen yon fay nan mekanism lan? Paske si n ta pran sa istwa rakonte, nan Soulèvman dèzesklav, se te Tousen, se te Tousen Alèt pou ki te Tousen Breda ki te. Malgre l te che lè blan, li te pran mesye yo ki te atè a, li te mete yon ideyoloji nan tèt yo ki rive atenn esklav yo. Kòm fè w konnen ke te toujou gen yon sistèm tou nan epòk esklavajis la. Malgre sa, yo te rive chanbarde sistèm nan. Tout sa nou bezwen se yon chanbardeman ki pral vini avèk ki sa? Avèk yon pawòl de yon moun ke nou kwè nan li.
Èske, kounye a nou di, èske, la question c'est quoi? Eske jounen jodi a, lansyen senatè eli de la Grandans Guy Philippe pa pèdi nan notoryete li, nan pawòl li? Eske sa pa vle di ke nan moman n ap pale a la, pèp la pa kwè nan pawòl yo ankò? Mwen pa kwè sa.
Mwen pa kwè sa. Eksplike nou. Pèp, ban m do. Pa bliye, ou pale de esklav yo, men esklav yo de pa yo menm sèlman, se pa yo menm sèlman ki te rezoud pwoblèm nan. Yo te jwenn yon moun nan oksidan an ki rele Sonthonax ki te konpoze avèk yo toutalè, ki te ede yo goumen. Yo te goumen tou? Yo te goumen, yo te mawon? Enben, goumen an gen pou l fèt to ou ta. To ou ta, pèp la gen pou l pran konsyans e pou l rive kote li ye a. Sètènman, nou bezwen de moun tou anndan oksidan. Pa egzanp, yon moun tankou Daniel Foot, se de moun ki gen yon panse nan dinamik Sundronax. Men, li pa ko kapab rive kote l rive a, piske yo pa mete l nan okenn kote, li pa ko ka pran kontak avèk moun yo. Pase nou bezwen. reyalite ayisyèn nan rive nan etablishment oksidan an pou yo konprann vrè pwoblèm Ayiti an. Vrè pwoblèm Ayiti an sèke n on bon administrasyon totalman verouye, okenn jèn pa ka travay ladan l. Vrè pwoblèm ayisyen an sèke fòs sekirite nou yo depan totalman de etranje. Fòs sekirite nou ap touche mwens ke 250 dola pa mwa ki pa ka fè anyen pou yo, yo antre nan tout sòt dezòd. Se sa k fè y ap di yo kowonpi, yo nan gang, yo tout sòt de bagay. E imedyatman, reprezantan oksidan an ki wo plase yo konprann reyalite an, enben y ap konprann nesesite pou yo di reprezantan yo ki ann Ayiti an konpòtman yo gen anvè Ayiti a l pa bon. E lè l gen, paske se yo menm k ap di kiyès ki pou pran, kiyès ki pou ale tèl kote, kiyès ki pa dwe ale. Se nan kad sa a nou menm, pou nou chanje l, nou bezwen apui total popilasyon an pou l konsyan de reyalite a, pou l konsyan de sitiyasyon l ap viv la, pou l konsyan on sèl moun pa ka sove l, on gwoup moun pa ka sove l, se nou tout ansanm ki pou sove ansanm, sinon nou tout ap peri ansanm. E pou m ta fè on ti anchenman avèk kesyon konfrè a sot poze a, nan lè w ap eseye fè on radyografi de strateji Toussaint Louverture a, yo pale de revivman de Toussaint. Donk, m panse Tousen li menm li te gen yon strateji, ou pale de ou pale de rapò li te genyen avèk youn nan oksidan yo, se pa sa? Donk Se ta di Tousen Louvèti?
Wi, li te gen rapò avèk metwopòl lan. Absoliman. Eske lansyen senatè Guy Philippe, eske li gen yon strateji konsa kòmsi ou konprann? Non, Guy Philippe pa opouvwa. Son e Tousen Louvèti yo te opouvwa. Ou ka pale kounye an, gang yo. Eske yo pa ta fè yon revirman? Yon virman e revirman, se de bagay diferan. Tousen te opouvwa, li te gen mwayen zam nan men. Moun an, ki moun ki gen mwayen zam nan men, se gang yo. E Tousen te, e, te, te, te, te, te, te la o sèvis e an sèvis okside, e metwopòl la. Li te rann kont yon lè, li pa posib pou l ap sèvi oksidan an jan l ap sèvi an pou mizè sa yo mas, mas esklav yo ap pase a. Se sa nou mande avèk. E bouro yo jodia ki gang yo? Il fò yo fon gade dèyè tèt yo pou yo wè mas ayisyen kap pase mizè, pou yo di zam sa yo pa yap tounen kont moun ki te ba yo la. Men premye sesyon ke zòm nan. Se pa Guy Philippe pou di li. Non se eske li itilize la strateji kil fo? Paske Toussaint kan menm ou ka di wi li te o pouvwa men li rete kòm le pi gran stratèj de limanite. Non strateji se pa pote boure. Strateji se kite moun yo konsyantize. Stratèji Guy Philippe se kite emosyon an travèse moun yo, kite enèji an travèse moun yo pou tout moun konprann, menm bandi an konprann lè a rive pou yo tout kanpe anfas opresè yo. Se sa strategi Guy Philippe jodi a. Pou konprann pou mobilize tout moun, ikonpri gadyen sistèm nan, sètadi lame e lapolis ap toujou gadyen tout sistèm. E a paske pou makile lame pou m paske m di l gadyen sistèm nan. Pou fache, menm lè, nou menm lè nou pran pouvwa nou kreye yon sistèm, nou pa kont sistèm non, nou kont sistèm yo gen la a, sistèm ki pap peye taks la, sistèm ki pran dwàn nou an otaj, nou kon, yon jèn tankou nou pou nou dedwannen yon ti machin la nou pa kapab, sa vle, nou bezwen yon sistèm ki konnen enstitisyon sa yo pa pou yo, yo gen fè biznis yo, anplwaye moun, peye lajan nòmal pou moun yo evolye, nou dakò yon sistèm kap peye taks li, ki viv nòmal, ki bay chans a tout moun, enben lè sa a lame a ap gadyen yo tou. Lame ap toujou gade sistèm sa a. Men yon sistèm ki respektab e respekte. Yon sistèm ki konnen l ap kreye anplwa pou tout moun. Yon sistèm ki konnen l ap peye moun yon salè aseptab, yon salè ki ka reponn a bezwen popilasyon moun yo. Enben, nou di, se sistèm sa a nou vle kreye. Enben, Guy Philippe wòl li kounye a kòm estratèj, kòman arive andoktrine maksimòm de moun ki posib, ikonpri militè yo, ikonpri lapolis yo, pou yo konnen fò yo pran konsyans yo pa ka kontinye ap sèvi kòm andè pou yon popilasyon, okontrè kòm zanmi yo pou l akonpaye yo pou nan doleyans yo pou l kapab rive. Se nan kad sa nou di w e non pa Guy Philippe pa ka gen strateji tou senp douvèti paske l pa opouvwa a se nan. Non se yon paraleliz nou t ap fè nou pa di fòk li fè l. Dakò. Men sepandan mwen di tankou nèg gang yo, nèg ki gen zam nan men yo, yo ka rive yon kote menm jan Boukman, Boukman te an sèvis o sèvis blan. Tout Jean François Bias ou tout se pase yo pa tap pran grad Dessalines y compris tout te te te esklav restavèk blan an men yo gon yo pran konsyans non men sa t rive jodi an mas e e e mas bandi nan yo pa vle pran konsyans se pa pou san rezon tou non ou wè sistèm nan refize tout kontak avèk yo. Pase si w ap pale avèk yo, yo ka rive, vèb e mo se yon pouvwa l ye, yo ka rive konsyantize yo, fè yo vire zam nan kont yo. Se sa k fè depi yo pran nouvèl w ap pale avèk yo, yo prè pou yo pèdi w anndan prizon. Men, jou a ap vini to ou ta, to ou ta, sistèm nan, mwen di moun yo, fò n pasyan, trè pasyan, fò nou trè entèlijan, fò nou trè dinamik, fò nou gen anpil volonte, anpil kouraj. Paske yo kreye yon mizè san limit jodi an. Moun ou te di ki te nan klas mwayèn avanse jodi a nan grangou. E pa pou san rezon. Ou wè Jovenel annik asasine epi gaz la yo triple kòb gaz lan. Jodi a pou fè yon asirans mache nou pa kapab. Jodi a pou dedwane yon bagay nan dwàn nou pa kapab. Sètadi ogmante kou de lavi an pou tout moun nan bezwen. Pou nenpòt ti myèt yo ba w pou w asepte l. E se sistèm nan k ap travay. E menm kò sekiritè nou yo, yo mete yo nan grangou parèy. Sètadi yo menm, mwens ti kòb yo bay pou yo al matrake popilasyon k ap revandike dwa yo a, ou wè yo pran li al fè l. E tout, men gen yon jou y ap kanpe menm jan a Nepal, polis la ap kanpe l ap fè bak. Jou an la a l ap vini. Men, pa panse, yon sistèm ki gen 219 an, ou ka disparèt yon bon maten. Men kontrèman a yo, m toujou di l, sistèm Repiblik Dominikèn nan, se yon sistèm ki konsyan. Li gade l wè peryòd tan yo te fini an 1994 apre leleksyon de Balaguer Peña Gómez. Lè yo wè malgre kòb yo bay Balaguer, Peña Gómez genyen eleksyon an, enben yo reyini, yo mande nou pap ka bay Balaguer Peña Gómez eleksyon an paske l pap ka jere peyi an, l ap eklate peyi an. Enben an nou bay Balaguer li, nou ba l dezan ladan l e yo refòmate, yo refòmate sistèm yo an. Jodi an ou wè se an Repiblik Dominikèn gen anpwa t kreye. Salè la plizoumwen aseptab. Ou wè gen, yo envesti nan edikasyon, yo envesti nan sante, yo envesti nan enfrastrikti woutyè, yo envesti nan agrikilti. Ou wè, si nou, e se yo menm ki sanse ap ba nou manje, e nou trè konfòtab ap pran manje a lakay yo. E nou wè, yo tèlman entèlijan, menm manje nou kòmanse fè la a nan Wanament, ou wè yo kòmanse mete ajan pou yo kreye divizyon, pou yo fèmen yon seri de izin. Donk se, se ankò sistèm nan k ap travay. E sistèm nan pa bliye, Li gen etranje li gen ayisyen ladann e se pa nenpòt ki ayisyen non non santi esklav yo ki ki ki ki ki ki nan klas mwayèn ou nan ba pèp pafwa ladan yo gen sa ki pa konn ni li ni ekri byen men gen klas posedant lan sa nou rele oligachi an se menm jan ak ditan de la koloni te gen afranchi yo te gen ee gran plantè yo nan gran nan pou nou di gran plantè yo gran blan e peti blan e afranchi ki te konpoze sistèm nan jodi an. Se etranje yo ki nan ong yo ak eot, oligachi an avèk ti restavèk yo ke yo tire nan klas pòv lan ke yo bay yo sèvi yo kòmandè pou yo detwi rès mas moun yo. N ap fini ak dènyè avèk dènyè kesyon sa a, Enjenyè Nader, ou sot pale de mesye avèk zam yo ki ta sipoze pran konsyans. M twouve gen yon ti bagay la nou li pa yon jan paradoksal pa rapò avèk pòtpawòl, an n di chèf Chèf Viv Ansanm nan li fè yon deklarasyon li fè konnen ke lèks senatè Guy Philippe se se yon moun ki a loral ki ki p yon desidè ki li pa yon moun ki vle mete pye l atè pou l kapab tanmen yon revo yon revolisyon ke pèp ayisyen bezwen e ke tout moun ap tann li twouve ke se yon jès de lachte. Si n ta pran dans le contenu de sa ki di nan deklarasyon sa a, nou ta fè konprann ke Mesye Yvanson pa gen pwoblèm pou te kapab mete avèk ansyen senatè a pou mouvman sa a te ka fèt. Ki rezon ki fè ke jiskaprezan, malgre tout apèl sa yo ki fèt avèk tout enstans sa yo ke dayè ou sot di ki se yon pouvwa ki ka ede anvè sistèm nan, pou ki rezon ki fè ke pa okenn siyn ki fèt? Di mwen sim yo fèt mwen pa okouran. Mwen pap kòmante deklarasyon Babekyou. Men sepandan map dil, fren pa gen poul pran pouvwa a okenn chèf de gang. Jamè. Sepandan chèf de gang ka ede peyi an volontèman, pou kont li, san li pa bezwen apui Guy Philippe. San li pa bezwen apui Guy Philippe. Si chèf de gang yo pa tap pèsekite popilasyon an, bra nou tap ouvri tann yo. Men nou paka ap fè yon revolisyon pou popilasyon an epi nou konpoze ak moun kap pèsekite popilasyon an. Kote sa ap soti? Petèt mwen di w demen maten yo ka pran konsyans. Si yo pran konsyans, aji. Yo gendwa aji san yo pa bezwen apui Guy Philippe. Non, se pou yo aji epi sa kap fèt la yap fèt. Yo pa bezwen apui Guy Philippe. Pa bliye sistèm nan tèlman entèlijan lap voye moun pale poul atire Guy Philippe e pou sosyete an di lè Guy Philippe pran pouvwa pou yo di e gang ki pran pouvwa a e pou pa jwenn apui popilè lejitimite ke li bezwen poul jwenn nan. Se sa yap chèche. Yo fè tou wi, yo voye moun al di e tèl peryòd gang yo ap antre nan palè pou yo remèt Guy Philippe pouvwa. Yo fè tou pou yo elimine sal non Guy Philippe. Men non menm non di. Anndan Fòs Revolisyonè Dantòt Nasyonal, nou pa gen pou n pran pouvwa a avèk okenn moun k ap pèsekite popilasyon an. Pèsonn. Ba, pase revolisyon nou be, fè an, chanjman nou be, e radikal nou be fè an, se pou l an favè majorite e moun ki pa gen non yo. E ikonpri tout moun. Donk vwala poukwa nou menm nou pa antre nan dinamik sa. Sepandan, jounen nèg ak zam yo bezwen rann popilasyon an sèvis, se pa Guy Philippe ap rann sèvis la. Yo bezwen rann popilasyon an sèvis, yo vle vire zam yo kont moun ki te ba yo l lan, enben, fren pa gen anyen l ap di kont sa. Men, fren pa pral mande pou yo ba l pouvwa a avèk moun pou moun vin goumen avè l, pou yo pran pouvwa a paske mwen pa dakò a okenn moun ke popilasyon sa a jan l ap soufri an pou fè jodi a li nan kan l ap viv epi demen maten pou di ankò ou pral goumen an favè l kòmanse jounen gang yo bezwen nou fren pou nou di ok ap fò bon travay ouvri wout sud la ouvri wout nò lan. Ouvri wout Plato Santral la. Kite lib sikilasyon anndan peyi a. Epi di jodi a nou vle yon chanjman anndan peyi a. Epi w ap wè liberasyon peyi a pwòch. Men ou bloke tout rantre, tout sòti. Ou kite sistèm nan, oligachi an ap toupizi malere yo nan vwayaj ki te dwe fè 200 dola, yo fè l 1000 dola. Vwayaj pou te la pou al Okay, pou al Okap pou yo ka fè kòb sou ou. Pou fè yon seri de dezòd. E pou di w renmen pèp jiskaske moun k ap fè revolisyon, pa e tout moun k ap fè revolisyon, tout revolisyonè ki gen, se moun ki gen lanmou pèp wi, se moun ki gen lanmou peyi l, se pa moun k ap pèsekite pèp li. Vwala poukwa mwen m di yon moun, si moun ki gen zam nan men yo vle ede peyi an, premye travay y ap dwe fè, libere tout zòn de non dwa yo, tout wout yo libere yo, kite moun yo sikile nòmalman. Epi wap wè diskou an chanje, sak pou fèt la ap fèt boukou vle vit.